Tout nèg mwen yo te di Haïtien frè si w al pale pa di anyen menm pa gade ou wè lòtre jou lè misye te sou live li a epi epi l te di li gen vwa m li gen vwa m epi anvan l soti ti kaka k rele Guess la anvan l soti li di Blaze one rele l e Blaze one wi t rele m li di li di moutre ba moun yo voice la sa misye fè a son bagay satan l ye misye e pa moun li ye m pa give a fuck de li ankò m te dèyè sere non l E li menm tap pran kou yo pou ou epi wap fè bagay yo vin pi gwo pi lèd ap kraze nonm kounya mpral fout met tout bagay deyò frèm tem diw ou konn sa misye fè a sa misye fè a e kòmsi si w avèk on nèg epi nou menm nou tou lède ap vann drug wap vann drug epi polis la kenbe nèg la epi nèg la di a mpa konn anyen non. M pat fè anyen, m pa konn anyen, e misye t fè sa. Misye fè yon bagay, lari a pa nan sa menm. Men menm son bòs m ye nan lari a, yon bon bòs, tout vye bòs ayisyen ki dèyè kanpe devan m vin non. Nou pap fout kite, kounya m pral nan bay ayisyen an pi rèd kounya. Kounya m pral met kòb mwen deyò. M pral met kòb mwen deyò. Te m di misye, gade, si l pat fè sa, m pa tap di anyen. M te jis tap rale, m tap pran kou, m tap kontinye pran kou. Chak tan. Nan entenet la an bann kaka. Moun ki moun ki rayi m yo e moun ki rayi success mwen. Moun ki rayi Blaze one. Kom si moun ki pat vle misye avek yon moun ki ka ede l. Yo te deja rayi l. Yo rayi l, yo rayi m. Avek ti fanatik yo tap pale te zen. Fanatik mwen yo, sa te ret avem yo, sa te avem lontan. Gade, te mande nou yon kesyon. Te mande nou yon kesyon. Map pale byen kle ave nou. Apre, semen pase, anvan semen sa vini, nou tout, Nou tout te gen yon direction fresh. M renmen w paske w renmen peyi w. Tout bagay w ap fè, tout sesi, tout sela. Nan yon semèn nou di m kite sa enpi e blofe m vin ye. Enpi m te dèyè ide yon moun. M te dèyè ide yon nèg. Enpi misye ba nou manti. Eske nou janm wè Blaze One vin nan live ap pale. Ap di Haitian fresh pa t fè anyen pou li. Ou janm wè misye di sa. Li kache li menm l ap voye l ap voye wòch. L ap voye wòch. Youn nan wòch yo fout pran m papa. Kounye a m pral di sa k gen. Gade, te m di nou yon pawòl. Lè m te, lè m te pran nèg sa a, nèg sa a se yon move nèg li ye, m pa give a fuck ankò. Sa t rive, jan moun panse, tout ti fanatik li yo, kounye a, nou pral wè ki moun nou renmen an. Vètè a nou konnen an papa, e pa Vètè sa a m konnen tande. M pa, m pa give a fuck ki moun ki di, w ap repwoche, w ap fè se li, w ap fè se la. Te m di w. Lè Blaze one te vin nan chanm mwen epi nèg sa te pot Blaze one pou mwen an misye pral fè yon video poul pale a moun yo li pral di moun yo tout bagay nou pral moutre resi nou pral fè tout bagay pase ti kaka t manadjè misye a m wè misye ap vin di oh Haitian fresh map fè yon deklarasyon si w pa vle m met vwa w mete l fout mete l tem di w boss ap ret boss tande papa tout sa misye ka mete vwa m tap pale E taktik nou tap fè pou nou ede Blaze one? Taktik? Nou tap fè taktik nan team nan? E sa m tap fè? M tap fè taktik pou n al vann album nèg la pou nou ka tande l. Ou wè tout ti magazen tap pale mal, tout ti bullshit sa yo. Ou wè nèg ki manager Blaze one nan. E misye tap peye nèg sa yo 2, 3 dola wi. pou yo fè sa. E fake news ki nan lari a men menm Haitian Fresh tem di w map mouri yon nèg serye men menm map mouri yon nèg serye m pap janm mouri yon blofè m gen kòb mwen viv byen epi m pa pèdi l ankò m te konn pèdi l kounye a se ayisyen papa depi yon moun fou fò w fou tou e sanzave a tap pale la e pa nèg Haitian Fresh lòtrejou ki tap di oh m pap moutre anyen m pap moutre Blaze One pa give a fuck paske si misye te gen yon nen Li te gen yon bon nèg. Si te yon bon nèg, ou konn sa misye tap fè? Li tap vini nan sou lav la, li tap di, li tap di, Hey man, Haitian Fresh fè anpil bagay pou mwen, but bagay la pat mache, m pral fè wout mwen, misye pral fè wout li. Kounya, tout ti moun ta, tout ti kaka tap manje zaboka ki pa janm gen kouran, tap pale m mal, tap vin derespekte m nan. M pa tap nan sa! M pa tap nan sa misye voye m nan lari a poukont mwen pou machin pase sou mwen epi l kite m poukont mwen lè kòb la tap fèt la lè m tap peye kay m tap achte machin nan lè m tap peye kay m tap achte machin nan on blofè m te ye wap vin di pa antre fantom nan bagay sa vin di fantom ou pran nan blofè sa nan blof sa deja ou menm Blaze one te m di w papa ou te avè m M te pran kòm frè m, ou trayi m. Ou trayi m. Ou konprann? Ou trayi m. Kounya a m pral montre moun yo. M pral mete yon link a tout bagay. Epi m pa vle ankenn moun di m eskize m paske menm m fè 2 jou m ap chita m ap gade m ap wè ki moun ki te avè m vre. Map wè ki moun ki ta avèk Haitian fresh. Kounya m pral pi mal nan bagay Haitian an. Pase men sa yo te panse. M pap di anyen, m pral fè wout mwen, map kite Chema, map kite no, m fout antre kounya sans avè a la a. M pap fout soti ankenn kote. Paske ou konn kote m fèt? Haiti m fèt. Haiti ki nan san m. M pap kite moun mwen kraze m, m pap kite moun mwen pale m mal. M pap kite sa, m pap kite sa. Paske lotrejou sa, lè kòb la tap fèt, ou te wè misye nan Rolls Royce. Ou te wè chèn nan kou l. Ou te wè tout bagay sa yo. Ki moun ou panse te peye pou li? Blaze one oubyen men men m? Ki moun ou panse te peye pou li? Menm si m te depanse yon dola sou nèg la papa, li pa t janm sipoze pale mal non. Tout Ayisyen ki gen kè, ki gen tèt, t ap, menm si w pa renmen m, gade bagay la jan l ye. Lè misye te sou Rolls Royce avè m, m ap lwe machin pou 5 mil dola pou 2 jou pou li pou nou fè videyo. M pa t depanse anyen, m pa t fè pou Blaze one. Blazeone nou wè jodia e blazeone sa nou te wè nou te wè nou te wè ane pase a tout kaka tap pran pòz yo renmen blazeone nan kote nou te ye kote nou te ye lè album nan lage a nèg la al sou lav menm menm sipòte nou pat sipòtel kounya al vin avèm menm poum pran tout kou yo pou kont mwen pou moun ap pale mal menm ti nèg ki fè ki fè komidyen m pale a misye yè ti nèg ki fè komidyen podyab Nèg la travay di, l achte machin li, epi kounya moun ap fè komik a nèg la. Nèg la e komik li ye, m renmen l, m sipòte l. Nèg la vin sou live mwen pou 2 minit sèlman. Li di a m pral achte yon machin, blababla. Si w gade live la, m pa di anyen, m jis di a monchè, si w travay di w ka fè nenpòt bagay ou vle fè. Nan demen si Dye ve, tout blòg yo, Haitian Press pral achte machin pou JJ Simple, pou JJ Simple. Nèg la, gade, te m di w, On sèl rezon m sipòte misye papa e pase m renmen nèg la ayisyen l ye lap fè komik li travay di pou l achte machin li pou l achte machin li pa pran sa sou nèg la menm e nèg la peye pou machin li si m t achte l m pa tap di sa e li menm pouki ta di sa but men menm ou byen misye pat janm di nou m pral Haitian Fresh pral achte machin menm si yon moun ap poupou bò kote m yap mande Haitian Fresh ki achte twalèt sa pou ou M tired a bagay sa, bagay sa pa prale ankò. M pa gen anyen pou m pèdi ankò. M pa gen anyen pou m pèdi, bon nou sèl bagay m pap pèdi menm, m pap pèdi respè m, m pap pèdi non m. Tout moun tap gade bagay sa jodi a, lè w fin gade bagay sa, m pral, ou wè, ou wè Guest te di, sa l te di nan bagay Sagesse la. Sagesse, se yon bon nèg misye ye, m renmen misye anpil. Ou konprann paske misye esel li menm ki di li ekrim li di Haitian Press gade menm m konnen map poste yon bann bagay Blaze one sou paj mwen an si w gen yon bagay voye l pou mwen tou pou m ka mete l paske moun yo ap tann tande bò pa w yap tande de bò pa w tout tenten tap di Blaze fè tout bagay bagay sa pa ka kraze m tande paske m konnen jan m viv men menm si yon moun ap fè 60 mil dola pa mwa yon blofè yo ye yon nèg ki kob la pa fèt Kob la pa fèt, bon kounya m pral kale bouda m mwen menm. Kounya m pral flex. M pat renmen flex sou moun mwen non. Tout fanatik yo, m ap mande nou eskize m kounya. Eskize m, paske nou konnen e pa nèg sa a m ye, but sanzave ki andan m nan, e nèg sa a yo vin leve kounya. Kounya m pral moutre kob la. M pral moutre kòb la, m pral prann nan bank devan tout moun. Kounya a n ap fèmen dyòl tout kaka n ap di kòb la pa fèt deja. Si w gen kòb, si w gen kòb vre. Men men m pa kyè de bagay kòb. M toujou gade moun tankou m pa plis ke ou. M ka gen plis kòb ke ou bat m ap ba w respè w. M ap ba w respè w. Ou konprann? Paske men menm, m gen 15 an ap travay, ap fè bay mizik, m pa kè de bagay sa yo. Ou ka di m pa konn rap, ou ka di m pa konn rap, ou ka di m pa t fè siksè, ou ka di yon bann bagay. But ou pa p di m m broke, ou pa p di m masisi, ou pa p di, ou pa p di blofè, ou pa p di ankenn bagay sa yo. M pral fèmen dyòl tout moun. On sèl bagay m ap di, tout moun ki te pale m mal yo, kontinye pale m mal paske ou pa menm bezwen pou di eskize m, m pa t konnen si bagay yo te konsa. M si yon m pa gade m jwenn misye lè m te jwenn Blaze One papa misye te di m li pa gen manadjè li pa gen manadjè so m di ok apre yon semèn Blaze One rele telefòn mwen ap rele telefòn mwen m di ok m di frè m rele kouzen m nan ki te ki te poto w devan m nan rele misye paske men menm m pa m pa renmen pale a moun nan telefòn konsa so misye rele m. Depi lè sa m te gen yon bann love pou misye. M te gen yon bann love pou Blaze One. M te gade l kankou yon frè. But jan misye trete m nan, kounye a nou vle m pa di anyen menm pou non m sal nan lari a jan l sal la. E pa fout vre. E pa vre. Nèg Guest la te ban m yon deklarasyon. L te di Haitian Fresh, si w gen resi, si w di yon bagay de bagay Blaze One sa ankò, m pral moutre. Fè sa w vle a papa. Ou konn poukisa m pa m pa pè si w di sa ou vle di pase e manti w ap bay. Men m pral fout verite nan bouda moun yo. M achte machin pou Blaze One. M achte machin pou Blaze One. Ki moun ki achte ki moun ta fè bagay sa pou misye? Ki ayisyen t ap rele m blofè ki depanse yon dola sou Blaze One? M peye kay. M gen resi m peye kay m fè tout nou te mèt di m repwoche m pa give a fuck men menm m pral moutre sa pase si w pa konnen wap toujou pale m mal epi m ta renmen misye vin sou live li a li di Haitian Fresh pat fè anyen sou mwen pou mwen Haitian Fresh se manti lap bay paske nou menm nou konn on fo blezwen nou konn nou konn blezwen lèt konsyans bay sosyal e pa blezwen sa m konnen men menm. M konn on nèg ki te vin ki te vin avè m, li gen li te genlè panse se on move nèg mwen ye, epi lè misye wè se on bon moun mwen ye, e lè sa a, misye genlè li te li te fè plan l deja, li te fè plan l, li pral pran tout kòb yo li kapab sou mwen li menm avèk ti manadjè l la. Manadjè misye t ap pale kaka, poukisa pa gen moun ki ke ki te konn misye? Si e manadjè Blezwen li te ye pou dizan, pou trèzan, poukisa poukisa Blezwen Blezwen pa t fè anyen, li pa t fè anyen pou Blezwen? Pase l pa gen kòb, li pa gen anyen, li pa ka fè anyen pou Blaze One. E poutèt sa l te mete m devan. Gade, ou konn septanm, 5 septanm nan, lè albòm Blaze One lage a, al gade nan paj misye, al chanje, nou te wè non m nan paj nèg la, nou te wè non m nan paj li. Si nou wè nom nan paj misye. Sim pa bon move moun m pa fè anyen pou ou poukisa ou met nom nan paj ou? Poukisa? Anvan Blaze one te avèk Zoe, Blaze one te gen 1200 like 100200 moun nan paj li, pa gen moun ki tap tcheke paj Blaze one konsa. Fanatik li yo ke toujou ap tcheke paske misye gen yon bann talan. Nou pap janm Ka di l pa gen talan. E pa m pa pale de talan Blaze One men menm. M ap pale de moun Blaze One nan ki dèyè mete m devan nan lari a pou tout moun ap pale mal. Izolan te di, ou konprann ki kalite moun Blaze One ye, but men menm, m pa t kwè nan bagay sa a. M pa t kwè nan bagay sa a. Mal pale izolan mal izolan eskizem tande papa map diw eskizem paske menm avèw nou te zanmi apre tout bagay sa yo avan tout bagay sa yo so map diw eskizem paske men menm si yon bagay rive yon bagay te nan geny nan paske ou gen geny ou gen ou gen gade lèw gen moun avèw ou gen 10 moun avèw ki nan klik ou si w fè yon bagay nan klik la li pa sipoze soti li pa sipoze soti But meme m pa gen anyen pou m pèdi ankò papa paske meme fanatik mwen yo yo t ap chita yo t ap gade yo t ap swiv ou konprann nou met komidyen sou mwen kòmsi nèg la podyab m ap di sa m te di misye m ap di sa sou live mwen an m pa achte machin pou Jay-Z Simple m pa t janm di sa si yon moun ka moute m kote m di sa di m m di nèg la m ap sipòte w m ap ede w m ap sipòte w m ap ede w si m ede l nan mande l si m ede l Epi li menm la reponn. Ou konprann? On sèl moun ki soti deyò ki di mèsi Haitian Fresh. Ou konprann? Poutèt m renmen misye anpil. Se atis Polky. Atis Polky, atis Polky pa mande m anyen. E lè m te wè sa misye te genyen an, tout moun ap pale de sa nan entènèt la, m rele misye, m di atis Polky menm pale avè m. Li pa di m, li pa di m sa l genyen. M di w pa menm bezwen di m anyen frè m. M ap fè sesi pou ou, m ap fè sela pou ou, epi m te di sa sou live la, m fè l vre. M fè l, sa l di. Li fè yon videyo, li di Haitian Fresh, ou te di w ap fè sesi sela pou mwen epi w fè l vre. Kòb la fèt deja. Ou wè sa atis Pookie fè a? E sa Blaze One te sipoze fè. Kounye a nou pa la. Pa gen moun ki te ka ap pale mal de mwen. Bon ou pa tap pale mal de mwen semèn pase kounye a wap pale mal de mwen jodi a poutèt on ti on ti nèg ki ap pran pòz li manadjè Blaze One e kòb lap vòlè sou Blaze One. Misye misye pa fè on dola si Blaze One pa fè pwogram non. Ou relem ou dim album koute 53 mil dola epi men menm lem kebe w m we se vole wap vole kob mwen m di m pa nan bagay sa anko mal fe wout mwen m pa al sou piblik pou mal pale de bagay sa paske men menm m pa yon neg tap rele w frem jodia epi demen si Dye ve map pale w mal m pa ka fe sa but misye li fe sa menm neg nou renmen an vètè vètè vètè nou pa we sa misye fem nou pa we sa misye misye voyem nan lari a pou machine pase sou mwen pou kont mwen. Tout moun tap pale, tap pale. M rele moun sa yo vye ayisyen. E vye ayisyen yo ye. Yo te rayi m deja. Depi yon moun gen siksè, ki moun ki pral renmen w? Ki moun ki pral renmen w? Lè m te fèt kòmanse travay a misye, al gade comment yo non. Nan tout videyo yo. Hechypres mèsi wi. M wè sa w ap fè pou nèg la, m wè sa w ap fè. Nou te wè l, kounya je w vin pete? Ou konprann? Video tem di nou, video kob la fet deja, e pa mwen menm ki te di misye ann fè video sa. Ou konn ki video m te vle fè? M te vle fè m te vle fè lèt konsyans lan. E sa m te vle fè. Ou konn pou ki sa? Paske video sa e sa moun renmen. E sa moun renmen. E misye te di ann fè kob la fet deja. Gade tem di nou. Menm si nou kwem nou pa kwem. Gen de fwa m te M tal Miami, m tal nan chanm nan, Blaze-one vin nan chanm mwen, m gade Blaze-one nan je l, m di frè m, gade, ou wè jan n ap move ladan an, e konsa mwen menm mwen move, but tout fanatik ou Ayiti, tout moun nan ghetto yo, tout malere yo ki renmen w, yo pa p, yo pa p kontan, y ap panse w chanje, y ap panse w se yon moun ki chanje, w ap pran foto avèk lò, avèk kòb, tout bagay sa yo. Ou konprann? Nan machin, ap fè tout bagay sa a. Ayisyen yo, Ayisyen pèp la ou t ap pale pou yo, gen de yo ki pral rayi ou. Ou konn sa misye di m? Misye di m, Hechy m kite m di w yon bagay. M fè trèzan ap fè mizik pou moun sa yo. Epi m pa gen yon kay, m pa gen machin, m pa gen sesi, m pa gen sela. M p ap kontinye fè sa menm. Epoutèt sa, al di nou, al gade nan paj li, li di nou. M te sipoze milyonè, m te sipoze sesi, m te sipoze sela. Gade, ou pa ou pa vin milyonè si moun yo pa konnen w. Gen anpil moun ki gen talan. Pa gen moun ki gen plis talan ke misye Ayiti. Pa gen moun ki gen plis talan ke misye Ayiti. Nou konn sa. Si m te vin la, m te di misye pa gen talan. M pa pral fè mizik a Blaze One, men m ap pèdi. Nèg sa a se yon moun, li ka al fè yon mizik. Menm jan nou te konn fè m nan. Evre wi esal ye wi frem esal ye wi pou yon neg pou yon neg pran yon moun ki ayiti ou konprann kite ayiti ki vin isi ou konprann m te ka m fè plis pou blezwen kem fè pou frem kounya m gen fanmi m tap rim m gen fanmi m tap di wè m te di nou sa m te di nou sa m te diw sa gade tout sa w al fè pou neg sa gade ou te ka depanse tout kob sa pou frè w pou fanmi w paske m te pran m te pran blezwen kom frem M te pran misye pou ap wèm. Gade, pa gon jou misye te leve li pa gen, li pa li pa gen sal vle non. Pa gon jou misye te relem li di, premye semèn mi ta blezwen, blezwen la la Ayiti, la la Ayiti premye semèn nan li relem epi m pral moutre nou, m gen video. M gen video si nou vle wè but men m pa m pa moun sa but si pou m si pou m pou non m kraze nan lari sa papa m pral met sa deyò pou nou ka wè. Epa manti ma bad mpat vle fè sa but si yon moun pa give a fuck de ou yo pa care de ou sam sipoze fè me menm m sipoze chita ap pran kou ap pran kou pou tout zanmim tout nèg tout nonm nan lari a m travay m gen m gen 20 tan map travay pou nonm pou mal kitel kraze pou anyen epa fout vre epa fout vre m pral di tout bagay m pral moutre tout bagay kounya pou nou fèmen bèk nou si nou vle unfollow m al unfollow m m pa care de bagay sa yo E kounya m pral nan bagay sa pi di kounya. E kounya m pral moutre kote kòb mwen soti. So tout moun map gade lè yo wè bagay sa rive al pale mal moun ki te zanmi m, moun ki tap rele m chak jou map ede yo map peye bil yo map fè sesi map fè sela kounya yo rayi m tou ok. Ok so kounya nou pral moutre baay yo nou pral moutre resi nou epa sa misye te dim di li te dim gade lè w nan whatsapp papa men m son w moun m konn sa map fè m pa give a fuck lè m rele w m pale sou paj ou ki gason ki gason ki avè w ki menm fanmi ki avè w ki pral tape ou ki pral tape ou ki pral pran pran pran vwa w ki pral pran mesaj ou pou l al pou l al bay piblik la ki moun ki pral fè sa e blaze one sa nou te vle m ede a. E pou nèg sa nou vin rayim nan. Gade map di nou ankò nou renmen Blaze one ki konn chante nou renmen Blaze one ki konn chante nou pa renmen nou pa konn Blaze one sa te avè Haitian fresh la paske nèg sa son nèg trèt li ye son nèg ki pa moun ki ki ki misye son nèg sa misye fèm nan m'pap janm bliyel m'pap janm bliyel paske jiska jodia m'te dèyè save m'te dèyè m'tap pran kou pou Blaze one M di sa, m di m ap pran kou pou misye, m pa kè si moun panse sa yo vle panse, blofè m pa t fè anyen pou li. Bon nèg la konnen sa m fè pou li, l pa di nou. Poukisa l la? E lè misye vin sou live la l di al moutre vwa l non. Oh! Li di manadjè la pou l jwe vwa m sou sajès ap pale de bay Live Wendyy a. E nou menm ki te fè taktik la. Si s on move bagay sa te ye, poukisa w pa t di l Ou pa di l an an devan. Si m te yon move moun, poukisa jodi a septanm, septanm 17, 18, 15 w ap vin di moun yo m pa m pa bon, kòb la pa t fèt, pesepsyon l te ye. Pesepsyon pou ki moun? Pesepsyon pou ki moun? Kòb la te fèt pou ou tou. Ou pa t gen pou ou pa t gen ou pa t gen pwoblèm kòb lè w te avèk Haitian Fresh. But Haitian Fresh e pa papa w m ye frè m. E pa pitit mwen w ye. Lè m te vin nan bagay Blaze One sa, m te vini pou m ede avèk mizik misye. M pa t vini pou m ap peye bil, pou m ap peye telefòn, pou m ap, sa nèg yo pral di? E manti m ap bay? E manti m ap bay? Ou konn kilè m te, gade m ap mande w yon kesyon, w ap, w ap, m ap peye, w ap peye telefòn yon moun chak mwa, ou pral gen yon ane w ap peye telefòn yon nèg kankou frè w, epi ou wè misye ap pale w mal, ap pale w mal nan, nan entènèt la. Sa w pral fè? Ou pral pran, ou pral pran pòz bon moun? Oubyen w ap fucking koupe telefòn nan? Al pale mal sou yon lòt telefòn. Menm si m te depanse yon dola sou ou my nigga. Kòman sa ou te konn rele m zantray. Menm si m te depanse yon dola sou ou zantray. Ou te sipoze respekte sa bro. America pa menm jan Ayiti frè m. Ou konprann? America pa menm jan Haiti. America son bagay papa diferan. Tout, tout moun, tout ti Haitien ki, ki ap pran pòz up state. Kòman yo rele top state tout bullshit sa yo. Men moun sa yo, e yo, e nan televi, television sèlman yo te konn wè m. Yo pa t konnen de mwen. M pa, m pa parèt bò kòt moun konsa. M nan lari a vre. Yo konn sa yo menm. Tout sa nap tande nan bouch nèg sa yo se fake news li ye. E manti yap bay. Bon men menm m pral fout bay verite m pral moutre sa map di a. Paske lè w bay verite si yon moun rayi w e biznis yo. Si w pat avè m ou pat avè m. Paske e moun ki te rayi m deja. Tout moun ki tap tann yon bagay. Bagay sa te ka pi gwo bagay ki rive Ayiti. Ou konprann men menm avèk misye pase misye te gen yon nèg bò kote l papa ki tap mouri pou li, batay pou li. Blaze Wanda pap janm gen pwoblèm. Menm nèg la m te mete lavi m sou lari a pou li ap vin cross mwen nan entenet la epi men pou m chita pou m ap chita chak jou m ap gade m ap gade m ap gade m wè moun ap pale mal m wè moun ap pale mal m di ok m pap di anyen m pap di anyen paske m pa vle moun vin rayi nèg sa m pa vle moun vin rayi nèg sa paske tande tande tout moun ki son ki se real ki real yo yo pap pale Haitian press mal poukisa sam fè w ou pa konnen sam gen ou pa konn nom ou pa konn kote m ou pa konn anyen de mwen ou pa ka pale yon bagay ou pa konnen mal paske lè nou tap mennen an lè nou tap mennen chak jou chak semèn map fè transfè map fè transfè map fè transfè map fè transfè map bay kòb map bay kòb Kote manager Blaze Bonheur te ye poul di nou e manti map bay. Poul di nou oh misye manti, misye fake, misye sesi, fake. Moun ki fake la e nou menm ki fake. Nou menm ki fake menm sanzave m ye papa m pa give a fuck ankò mwen menm. M pa kyè. Haitian Fresh se yon bon moun. Sanzave a pa yon bon moun li menm. Li pa give a fuck ki moun ki renmen l, ki moun ki rayi l. E buzz nou bezwen tout blog yo. M konnen nou nan paj mwen kounye a. Al met sa a deyò. Al met sa deyò. M pral fout on link nan paj mwen. M pral moutre nou. M pral moutre nou ki moun mwen ye. M pral moutre resi m men menm. Misye di moutre resi l. M pral moutre resi l pou l al pou ta al moutre nou lòt boulshit. Paske gade tèlman tèlman misye pale kaka. M pa janm avèk on fanm nan vi m ki travay non. Depi m avèk on. Madanm li ki gen kòb. Madanm li t ap ba l kòb. Madanm mwen. Si yon moun tem di w, moun sòt sèlman tap kwè tout tenten sa tap rive la. Moun sòt, moun ki pa ki pa ki pa gen kou, m pa konnen, moun sòt. Tout moun ki gen lespri yo, yap di a, ou wè Echann Fresh, tout sa misye fè nèg la, nèg la pa di anyen, li pa di anyen, li pa di anyen but lè w lè w pran bann kou papa, lè w pran yon bann kou, fanatik pa m yo, m pa ka fè yo sa. M pa prale konsa, m pap kite nou, m pap kite nou, m ap di nou. Map di nou ba yo pou nou ka relax kò nou. Ou konprann? Gen yon bann moun ki rele a ba m wè w nan lari a men. M wè moun ap pale mal men. E chen frè sa k genyen frè m konnen ou pa konsa. M te wè tout sa tout sa tout sa w fè pou nèg la. M te wè tout sa w fè pou li. Poukisa w pa reponn? M pa reponn paske m te vle pwotekte misye. Bon si misye pa vle pwotekte m pou m al give a fuck de li menm menm. Come I give a fuck daily M live vre m live M live nan paj pam nan M pa give a fuck ankò mwen menm M pa kyè paske konnen bagay sa pa tap fini toutan toutan moun sa yo yo te e sa yo te vle paske gade depi lèm nan bagay mizik sa amerika ayisyen eske nou janm tande yon moun pale mal si w gen 15 an yon moun pa pale w mal e konswa map viv map viv byen vre M pa m pap sere seksè m pou moun. M pap janm sere sektè m pou moun. Ou konprann? Tout bagay ou bay manti, ou bay manti. Di yon moun al demanti m. Kisa m te di m pa fè? So ou pral kwè yon nèg ki avèk Blezwen pou 13 an ki pa fè anyen pou li, t ap vòlè kòb nèg la. Poukisa ou konnen Blezwen pa t janm avanse avan menmen m? Paske misye pat gen, li pat gen vizibilte a, li pat gen kòb la, poul fè sal te sipoze fè pou Blaze One, men men mwen fèl. M mete, m mete Blaze One devan. Ou pat wè sa, sa Boss Man di w, e pa manti l baw. M nan telefòn nan chak jou ap rele tout moun, ey men, m konn yon atis ki rele Blaze One, sa nou ka fè? Sa nou ka, map promote chak jou. M pa travay pou moun men menm. M te fè l paske m te renmen nèg la e frè m li te ye. M te vle l avanse nan lavi a. Kisa kisa mizik Blaze One ka fè pou mwen? W ap tande l nan dyòl mwen. Nèg la ap fè bon mizik. M apresye l. Ayisyen li ye. M vle ede l. M antre pou m ka fè sa. Ou wè sa ede fè w? Ou wè sa bon kè fè w? Ou wè sa bon kè fò? E bon e gen bon e bon kè ki fèm sa m nan pase m gen bon kè. M pa gen bon kè ankò mwen menm. M pa give a fuck. M pa care sa moun ap di de mwen. M pral pi fò. M pral m pral m pral flex pi gwo nan lari a.